Timoun gen de bagay fòk nou konprann mwen menm janm toujou dil pa gen ankenn atis ayisyen kit mwen te gon pwoblèm pèsonèl avèw pouw ta wè map wetew non flyers pou map di kem pap jwe avèk tèl atis mwen konn atis ki fèm sa an 2023 2024 mwen fin akouche genyen genyen on atis nan etchenma la yon atis gason ki deside ki di on pwomotè si mwen nan pwogram nan li pap jwe pwogram nan e alepòk m pat gen mizik kap mache, m pa te vrèman kanpe sou anyen. So se nòmal ke pwomotè ap jis di l ap retire m. Sak fè pwomotè sa pat retire m se paske se te yon pwogram Okap, se te le Gran Nò, pwomotè a di o, m pa ka moun nan Nò, Annik ti moun Okap, li fenk akouche l ap eseye retounen nan mizik pou di m ke fò m retire l. Li pa rele pwomotè a non, li rele manadjè l, li di manadjè a konsa, mande pou retire Annik sou flyers la. Erezman, pwomotè sa a te di non, m pa ka wete l paske se timoun Okap se mwen k pou pote l nan men m. E, gen yon lòt cho ankò ke m te sipoze jwe, li mete, li fè yo mete m jwe nan gran solèy. M pa janm bliye sa. Wi, wi, wi, wi, wi, wi, wi, wi. Men, atis yo, gen anpil nan yo vrèman, yo pa, yo pa, yo pa kolabore, yo pa ede lòt atis parèy mwen. Mwen menm, jan m toujou di l, m ka gen nenpòt bagay pèsonèl ak yon moun, m p ap janm fè weto sou yon flayèz pou twa rezon. Premye rezon an, paske m konnen se pasyon ou, se konsa ou viv, se rèv ou. Lè m fè retire ou sou yon flayè, m konnen sa ap blese ou. Dezyèm rezon, se konsa ou mete manje sou pou fanmi ou, se konsa ou mete manje sou tab lakay ou. M pap janm fè retire ou. Epi twazyèm rezon an tou, m toujou bezwen jwe avè w pou m kale w menm. Bon, lè m gen pwoblèm pèsonèl avè w, se lè sa m mande pou m jwe avè w menm, pou m bat ou sou sèn.

E te gen yon bal 22 22 zumba la te konn genyen sa vle di bon. Yo fè 2 stage. Promotè yo jwèt pou nou mesye.
Yo fè 2 stage ok. Promotè promotè yo jwèt pou nou. Yo fè 2 stage. Yo mete nou face to face. M pa konn kiyès kap fèl isi sa Ayiti la fèt. Dior a jwe tout va bien m lage sa fèm mal. Dior a jwe Dior a jwe pou kim te marye m lage trayizon. Dior a jwe chak mizik Dior a jwe m lage yon lòt. Pou kim te marye a m tap leve bram pase trayizon. Konprann? Ya, yo, Kadilak, anpil love pou ou brother. Se sam tap renmen, fè kòmsi m tap renmen. Pase se youn nan nèg tou, e m raple m lè pou l te fè yon pwojè avèk Bigamèl, Nwèl Karayib, ou konnen ke mwen vin a pwojè Nwèl Karayib lan, epi l te kontakte m pou ke efektivman wè kijan li te kapab travay avèk atis sa, Bigamèl. e ki fè wout li lajounen jodi an tou. Sou sa li di, Se sa ki bon nan biznis lan, fò ke
atis la wè Annie wè lò trè byento la, fò ke ou menm kòmanse ka eseye wè ki jan w kapab rale dè jèn tou. Paske Ozanti genyen l.
Jacob Desvarieux, le defen. Misye se yon nèg ki te fè travay sa. Jacob te asepte chwazi rale de seri de lòt atis pou l pèse avèk yo. Lan endistri mizikal amerikèn nan genyen l tou. Atis yo se sèl pwoblèm ke m gen avèk nou. M bay Ti Djozemi respè a. Paske li menm li wè l vin a pwojè. E a pa chadiz.
Paske mwen menm mwen menm m te gen m toujou di sa. Yo toujou di ke grandèt yo pa rale moun dèyè yo. Mwen m pa ka di sa. Paske ke kanje komanse la mizik lèm rantre o zeta zini tabou konbo pranm yal nan toune 50 an avèm yo fè nuit d'afrik avèm yo fè de gran spektak avèm yo fè yo fè pari avè mwen e viol de rose Tout pèfòmans Tabou Conboy fè awò se jis ankò le fri de travay ke w te fè an Gwadloup pou yo wè mizik e Mizik yo a, ok tabou combo a ke ou te chante epi ou wè fòs ou. Wi, wi. Ou nan bezwen lan so sa vle di. Mwen, mwen panse lè a rive pou n kòmanse, pou nou sispann fè fanatik y ap goumen sou entènèt sèlman, ann al fè yo goumen nan yon sal. An nou pran yon gwo jimnazyòm, nou mete zile, RGben face to face Rutshelle Guillaume ap bay vokal map bay vokal fanatik nap tande fanatik pam ap rele anmweyy fanatik pam ap rele anmweyy epi aprè spektak la pou nou di kiyès ki bat son badol an nou kòmanse fè sa nan Etchen Manager ann vin pwomotè yo let's be let's be competitive ann kòmanse chèche de gran sal kote k ka pran de anpil moun kote k mwen menm ke nou mete m anfas zafèm map jwe a Reginald tankou avan yè m nan avyon avèk Reginald di son bout bòdò ye ou menm.